Komisè Muscadin refwape ankò. Finalman, komisè Muscadin sa a pa gen pou li. Sitwayen sa a sèmante li p ap bay vag kesyon bandi, kesyon nèg ak zam pou jiridiksyon l lan pa gen lavi pou yo depi w ta menm tante pase lotbò sa a Pa gen lavi pou ou. Byen bonè maten an, Komisè Muscadin mete antèn li, li limen pwojektè l sou yon sitwayen k rele Lorvin. Lorvin sa a, s on yon bandi patante. S on yon kriminèl notwa, s on yon nèg ki pa manje anyen frèt selon Komisè Muscadin. Depi yon bon bout tan, Komisè Muscadin tande pale de towo sa k ap opere nan Pòtoprens, Presizeman nan baz 5 segond nan Vilaj de Dye, Miskaden tande sitwayen sa a konn abitye vin pase bò lakay li, konn abitye fè nan depatman Nip lan, enben Miskaden aktive sou li, Miskaden ap chèche labalèn tankou chen fou, li pa janm ka jwenn Lòven alyas Blandy. Ebyen la a, maten an. Bon sitwayen ki gen lè di Miskaden men ki kote l ap jwenn towo a, Miskaden li menm li aktive l, li mete pwojektè l sou moto yo te di l nèg la ye a, enben w pral sezi tande Miskaden mete bagay lan men l. Miskaden ba l afeksyon an. Komisè Miragwàn nan li fè konnen kise men kote l ap dirije a l ap toujou rete simetyè pou bandi, pou nèg ak zam, depi w ta menm mande Bondye padon se nan zòn sa a ou vin pase, depi w ilegal, depi w konn manyen zam, depi w nan bandi, Miskaden di pa gen kesyon li pral mete w nan prizon. Se jwenn pou l pa jwenn avè w. Depi l kwaze avè w, li fè konnen l ap met dòmi nan je w. Muscadin frape e Muscadin fè w mò maten an e gen w sitwayen ki te tou pwofite, zanmi entènot, pou l te bay enfòmasyon an, pou l te di komisè Muscadin, sitwayen sa w wè w touye la a, Se on ti gason l ye. Mouche sa a te deja arete, li te deja anndan prizon. Men m ke m te sezi on zam lan men l de remèt lajistis la, s on sitwayen k ap bay temwanyaj li wi, li fè konnen l te sezi on zam lan men l, li remèt lajistis. E sezi l pral sezi, li wè mouche sa a deyò, pandan sitwayen an te deja asasine l, bandi sa a te deja fè zak sou li deja e l te lage pye l, jodi a l etone l wè. Misye tounen nan depatman an la pou ouvè kò l zanmi entènot e se nan baz 5 segond selon enfòmasyon yo li ye zanmi entènot Muscadin mete dòmi nan je sitwayen sa a ki se Lorvin alyas Blandy ebyen la a mesye a li menm li pa sou bout tè sa ankò menm jan ak anpil lòt Muscadin mete dòmi nan je l menm jan avèk Amaral. Menm jan avèk Bandi pou lavi, plizyè lòt nèg ankò k konn ap tante fè depatman Nip lan, ki konn ap tante pase nan jiridiksyon Miragwàn nan, ebyen Muscadin mete dòmi nan je l e finalman Muscadin sa a li mande pou yo mete chapo devan l paske li menm li di yo depi w pase nan zòn nan l ap ba w monnen pyès ou, l ap ba w sa l vin chèche a e l di l p ap kanpe travay, se sa k fè ebyen moun lotbò sa a renmen Muscadin konsa. Se sak fè w wè dyaspora a renmen Muscadin konsa, se paske li menm li montre l sou travay, se paske li menm l ap fè zafè l, l ap ranpli fonksyon l kote li a. Anpil moun ka toujou gen pwoblèm avè l pa rapò avèk mòd doperasyon l, fason l aji, fason li menm li fè travay li, anpil moun ka gen pwoblèm avè l, men jiskaprezan Muscadin rete yon figi anblematik. Vic lan kotel ye a li menm zanmi entèl enben bagay la konplike bagay la dejenere yon ameriken pral wè depòtasyon l komisè richemon li anonse nan okay yo pral depòte li pral jwenn avèk imigrasyon pou yo depòte sitwayen ameriken sa a ke yo te arete. N ap gade sou ekran an, mesye a rele Brenton Robert. Enben, mesye sa a depi apre 2010, apre 12 janvye 2010, li te vini sou yon bato nan peyi Dayiti, kote yo te vin pote èd. Lè l gade l wè peyi a s on bon ti peyi, li wè klima a bon, li santi li konfòtab nan peyi Dayiti, enben l ta pral deside abite nan Sid peyi Dayiti, presizeman nan zòn Pòsali. Enben la a, li gen anviwon 14 an nan peyi Dayiti, men selon sa Robert fè konnen, jan l te wè peyi a lè l te fèk vini malgre tranbleman de tè se pa t konsa peyi a te ye. Depi lè Martelly pran pouvwa a rive sou Ariel Henry la a, peyi a se e de mal an pi l ap mache, se kraze peyi a ap kraze e nan sans sa a li di l ap viv nan peyi a, li pa ka rete endiferan, li pa deside kanpe gade jan peyi sa a ye la a. Li leve vwa l pou li menm, li mande Ariel Henry kite peyi Dayiti, li mande Ariel Henry pou kite pouvwa a pou ba yon moun ki konpetan dirije peyi a, enben mesye a li menm ki toujou lan tèt tout manifestasyon enben ki gen nan Sid la pou mande lavi miyò, pou mande byennèt e kolektif pou tout moun, anfen mesye a la li ta pral fè yon deklarasyon yè kote l te atake Ariel Henry, kote l te mande pou Ariel bay pouvwa. Pou kanpe goumen an, pou kanpe gang yo nan peyi a, ebyen la a, Ariel Henry pral mete ak komisè Richemond selon lèzon di, pou yo menm yo fè arete l, paske komisè Richemond montre sa vre, yo arete sitwayen w ap gade sou ekran ki se Robert Brenton, ebyen kèlke tan aprè, komisè Richemond pral pran ebyen laprès pou l fè konnen yo pral desann nan imigrasyon pou yo fè depòte sitwayen ameriken sa a. Anpil moun panse, ebyen mesye sa ki ta pral ret nan prizon an Ayiti, sa ki te kapab gen lòt bagay ki debouche sou li, ebyen la, Richemond li menm li sòti tèt li pou l fè konnen zanmi entènot, sitwayen sa, li pa p rete nan prizon, okontrè, li pral fè revo, li pral fè depòte l, li pral fè mare l voye l nan peyi Tonton Sam, zanmi entènot. Menm jan avèk anpil Ayisyen parèy nou, anpil konpatriyòt yo konn ap depòte voye eben ban nou, lè la a, Ayiti pral depòte yon Ameriken pou rive mete l nan peyi l lakay li paske pa bò isit, yo repwoche l kòm fè l ap fè, kòm si l ap fè ensitasyon a la vyolans, l ap fè sa yo rele enjerans, li foure de pye devan l nan zafè moun pa bò isit. Se sa k fè Richemond li menm li fè konnen yo pral depòte ameriken sa, yo pral arive voye ameriken sa lakay li pou l al regle zafè l, pou l al pale a Biden pito, pou l al site non Biden pito paske Ariel Henry pa krabèl, Ariel Henry pa sipoze lan bouch li, non Ariel Henry pa dwe nan bouch li paske l pa Ayisyen. Ayisyen. Donk, enben nou ka konprann kòman peyi a vin difisil, vi ke yon moun ap viv sou sòl la, li mande byennèt, li mande pou l viv alèz, li mande sekirite, donk yo arete l, li fè enjerans, zanmi entènot Richemond li menm ki anonse la, yo pral depòte ameriken sa a ki pote non Ebl Brenton.

anba kòd paske yo ta jwenn aprè yon foul BLTS fèt men Luxège alò men BLTS fè kay sitwayen Luxège Maman li pral wè yo jwenn kèlke bagay lakay li ki sanble ak kokayin e se sak pral fè yo fouke sitwayen sa nan moman nap pale a la li anba men lapolis pou yo fè swit pou yo konnen ebyen eske sa yap gade nan men yo se kokayin yo ye tout bon. Men premye tès yo fè, yo fè konnen li gen rapò avèk kokayin, men yo poko fin konfime l, BLTS pran mesye sa nan Kavayon pou yo vin gade èske tout bon se dwòg mesye sa li menm lap pase nan sid peyi Dayiti zanmi entènot nap swiv pou n gade kòman sa ap fini e pa bliye mesye sa li rele Maman Loksèj nan Kavayon zanmi entènot. Bagay la konplike nan ebyen la a nap gade kòman ayisyen pap sispann imilye kòman ayisyen parèy nou yo pa sispann imilye nan ebyen sendomeng lapolis sendomeng ak lame mete ansanm pou yo depòte pou yo imilye yon seri ayisyen kap viv depi yon bon bout tan ebyen nan peyi sila kote ke yo pral mete Yon gwo gwo eben dezòd la pral fèt, yo pral mete tout ayisyen sa yo deyò ki ta viv nan kay sila a wap gade sou ekran talè nou pral fè w tande ki gen yon bon nonb dane depi ya viv nan kay sa lapolis avèk lame dominikèn pral anvayi e deside mete moun sa yo deyò sou pretèks ke ebyen genyen ladan yo ki pa gen papye, genyen ladan yo tou yo estime ki ilegal nan fason y ap fonksyone, y ap fè dezòd nan peyi blan an, ebyen blan an pou yon ènyèm fwa deside voye yon pakèt ayisyen ban nou e mete deyò tout bagay sa yo ou wè la a. Yo fè konnen moun sa yo pa elijib pou yo rete anndan kay sa a. Nou pral envite w gade, men kanta pou mwen menm zanmi entènot, m ale n a rekwaze nan yon pwochèn emisyon pou yon pwochèn ebyen videyo avèk plis enfòmasyon.
Mesye Berthony Torchon, jan w ap gade l la la jodi a, jodi mèkredi 5 jiyè a la, se konsa sa pase nan otopis Sasanmi Sid, nan blis Oriental. Rezidan sa a, Ayisyen yo gen plis ke dizan depi se yo menm ki okipe espas sa a, se yo menm ki netwaye, se yo menm ki pentire, se yo menm ki toujou fè tout travay ki gen pou fèt nan rezidans sa la. Maten an la, imigrasyon, de konsè avèk lapolis, avèk lame, avèk lameri, yo vini, yo mete tout Ayisyen deyò. E gen anpil Ayisyen la a k ap mande sekou, gen anpil Ayisyen ki pa t pare pou sa, gen anpil Ayisyen ki gen timoun, ti bebe nan men yo, yo pa gen kote menm pou yo ale. Yo pa t atann avèk sa ki pase a jodi mèkredi a nan Prado Oriental, Autopista de San Isidro, tou pre La Zona Franca. Ayisyen sa yo la a, gen anpil ladan yo ki gen zanmi kote yo ka ale, men gen anpil ladan yo ki pa gen kote yo ka ale ak ti bebe, avèk timoun nan men yo. E anpil ayisyen sa yo ap mande sekou e nou pa gen okenn sipò, nou pa gen okenn enstans pa bò isit ke nou konnen ki kapab bay ayisyen sa yo kèk sipò. E jan w ap gade l la, gen anpil ayisyen bòn volonte, gen anpil chofè ayisyen la a tou k ap bay moun yo kout men, ede yo bwote sa yo genyen paske lapolis ap retounen ankò nan yon ti tan. Avèk imigrasyon ankò, tout moun ki te gen papye, yo kite yo pou yo pran fèt yo. Men moun ki pa t gen papye menm yo, yo depòte moun sa yo pou yo lage yo nan Haina la. Trè byento yo pral lage yo an Ayiti nan fwontyè. Mezanmi bagay la li egzajere pa bò isit. An Repiblik Dominikèn, Ayisyen yo gen ti bebe, Ayisyen yo gen fanm ansent, Ayisyen yo gen timoun e gen fanm ki nouris. Ayisyen yo pa gen menm kote ke Yo kapab ale paske yo pa t ba yo envitasyon pou yo te fè konnen yo t ap vin mete yo deyò nan rezidans sa a pa bò isit. Bagay la li twò egzajere. Nou menm, nou pa gen anyen ke nou ka di, nou fè mesaj la pase jan ke nou resevwa l la pa bò isit. E te gen anpil Ayisyen tout bon vre nan edifis sa la. Nou kapab gade nou wè kòman machin ap antre, machin ap soti e bwote Ayisyen yo pou wè si yo te kapab. Mete yo kelke kote paske nou wè lapli preske rive la sou ayisyen yo e tout bagay deyò mezanmi bagay la li egzajere pa bò isit nan Prado Oriental Autopista de San Isidro jodi mèkredi a. Li di Alexandre, Fòk nou soulinye revèy sa a. oubyen mouvman de kolè sa, ralbòl sa ke popilasyon an li eksprime a soti zòn 24 avril yo pou rive jiska 24 me, m sipoze se nan dat sa card te fin redije rapò li, li vini oubyen li entèveni si w vle a pati de twa konsta. Le premye konsta se ke nou genyen yon lapolis, Ki enpuisant. Ou gen kòm lenpresyon bandi yo, nèg ak zam yo, a longè de joune y ap defye fòs lòd yo. Donk sa vle di kisa? Sa vle di malgre Ti jefò pnh la ap eseye fè dènye jou sa yo, sa pa anpeche pandan tout dènye moman yo, gang yo te vin pi alèz. La preuve en est bien grande, yo touye moun lè yo vle, yo kidnape moun lè yo vle, yo rache moun lè yo vle, yo boule materyèl lapolis lè lide yo di yo, yo bloke wout nasyonal lè yo vle, Epi yo monte pòs de peyaj yo, yo touche lajan yo vle nan men moun yo vle. Dezyèm konsta, se labsans de leta. Gen moun ki. Seye ap jwe a mwa pou di konsa ke se enkapasite de leta. Nou zot nou di si w pale de enkapasite leta, ou dakò gen gen leta kanmenm. Si w pale de enkapasite leta, ou dakò ke leta ap eseye fè dè zefò men ki pa abouti. nou p ap twò ekstremis si n ta di maten nan espas la, si w konsidere tout sa k ap pase anndan peyi a, ou ka paveni a yon sèl konklizyon, pa gen Leta. Kounye a yon moun kapab di, wi men gen tout yon estrikti, gen tout yon sistèm ki genyen ladan l de moun k ap touche, Lajan tax, gen moun kap jwi de privilèj, tout sa yo se nan non leta, kòman n fè di pa gen leta? Ebyen menm si moun sa yo la, lè yo nan yon sitiyasyon kote yo paka asime sa yo genyen kòm responsabilite. Ou panse ke yo gen rezon dèt yo la? Ou panse ke l enpòtan pou n sinyale prezans yo? Hein? li di Aleksann. Si Mesye Mousignac peye w pou vin asire manèv teknik yo la, Reginald Robelson, epi mwen menm, li di Guerrier vin la, nou prè, jounal devan nou, Pou n pati. Epi pou yon rezon oubyen pou yon lòt, ou chita la, ou pa ban n mikwo, ou pa manyen bouton ou dwe manyen, ou pa fè klik ou dwe fè sou òdinatè a. Men sa pa anpeche ke Mesye Brissignac peye w. Èske w ap santi w fyè lè y ap pale de Metteur en Ordre de Caraïbes pou yo pale de ou? Pase a ki sa w itil? Men se la menm choz, sè le menm senaryo. Lè w gen de moun ki nan leta, ki nan administrasyon piblik la si w vle, ki ap touche de lajan pou yo fè de travay byen espesifik e pou yon rezon oubyen pou yon lòt travay la pa janm fèt. Èske jodi a la a, si n ap pale, ou vle n evoke prezans moun sa yo? Pou nou menm se de fantom. Se yonn nan rezon ki fè m toujou di isi a, nou pa genyen de moun nan tèt leta. Nou genyen malerezman De mèsenè, nou gen malerezman de machann peyi, nou gen malerezman de moun ki ap goumen lakou mèt Janjak pou yo wè si yo ka pase yon maksimòm de tan ap benefisye de yon seri de larjès de pouvwa k ap bat pou fon kòb pou yo ale, de moun ki se patizan de la tranzisyon, de moun ki pa janm ka al nan eleksyon e menm si y al nan eleksyon yo p ap fè 1 pou 100. Se yo k ta renmen Ariel Henry fè 5 an malgre sitiyasyon an difisil. pou yo ka pwan tan pou yo fon kòb pou yo konstwi kay pou yo achte tè woule bèl machin bwè du vin nan otèl fè de twa fanm reyini pou yo ab ba yo plezi se moun sa yo nou gen la malerezman donk si nou an afè avèk moun sa yo eske jodi a ou ka pale de leta ebyen la popilasyon ayisyèn la byen konpri ke pa gen leta tande byen wi dans un premier tan mwen di w ya. L'impuissance des forces de l'ordre, non dezyèm tan an mwen di w gen absans de leta, leta jan Cade soulinye l la ki li menm pa uze de sa l genyen kòm monopole de la violence légitime pou l enpoze l. E gen yon twazyèm eleman ki monte tab la ki pral bay popilasyon an rezon jodi a la pou l vini avèk mouvman Bwa Kale a. Ou konn ki sa l ye? Twazyèm eleman se lakominote entènasyonal. Lè peyi ki di yo se zanmi Ayiti yo ki fè de oktòb 2022 a jodi a la, Y ap tounen an won, y ap pase n nan betiz, y ap pase n nan tenten. Jiskaske le 24 me dènye, nòtre premye minist, doktè Ariel Henry, newochirijyen, 73 lane, deside di la Repiblik ke l pa t janm mande entèvansyon d'un fòs etranjè. Mwen m padone Doktè Ariel, menm si lè n t ap analize la n te di Doktè Ariel la gen ti pwoblèm teknik, paske les archives sont là, dokiman rezolisyon an la. Men pa gen anyen k di tou, se pa lentènasyonal ki petèt jodi a santi l wont kòm Ariel Henry pa mèt tèt li, epi yo di monchè ou oblije vin la avèk diskou sa a pou w di yo pa t janm mande sa non. Men lè w al gade rezolisyon ki te pran le 6 oktòbre le jedi 6 oktòb 2022, li te klèman di ke ansanm minis yo, le gouvèneman an, li bay premye minis nan otorite pou fòmile si w vle yon demand ofisyèl bò kote entènasyonal la pou fè vini nan peyi a oubyen pou fè deplwaye nan peyi a de manyè imedyat on fòs ame spesyalize tout moun te wè l atik ekri sou li e si w tape Google avèk de mo de referans tankou entèvansyon militè fòs ame Ayiti patati patata w ap wè latriye atik ki ekri sou sa donk Doktè Ariel Henry. di nou, atansyon se nou ki te mal tande oubyen li pa t gen twòp bon sans li sou li lè l t ap pale a. Donk lè w ap konsidere twa eleman sa yo ke kad avanse a ki nou menm fondamantal, lapolis la enpuisan, pa gen leta oubyen si n vle adousi bagay la Leta enpuisan, entènasyonal la menm ap pase n nan betiz, fè n pwomès a goch a dwat, detanzantan w tande yon kantite milyon yo gen pou debloke, ou pa janm tande kilè y ap debloke vre, oubyen si yo debloke tout bon kisa yo fè. Reyinyon sou reyinyon, yo fè reyinyon pa vizyo konferans, yo fè l an prezansyèl, komisè antre, komisè soti, anyen pa janm fèt, enben popilasyon an konstate sèl. Ti souf li ka genyen, se si l pran desten l an men. Desten l an men se bay tèt li jistis. Bay tèt li jistis kòman? Bwa kale. Se sa wi ki ba w revèy sa a. E sa k fè nou di deja nan emisyon k pase yo, si te gen yon Leta ki te dign de ce nom, ki te reponn a sa l gen kòm misyon premyè, ki se sekirize oubyen pwoteje lavi sitwayen li, en garanti dwa sitwayen li, notamman dwa lavi, premye dè dwa. Ou panse jodi a la nou t ap fè deba otou de mouvman Bwa Kale a? Pa t ap janm gen bagay konsa. E nou te di l la deja, nenpòt ki moun ki ta panse a bagay konsa sèlman, M pap baw manti la justice tap sevi kont ou avek la dernière rigueur. M pa konn si w konprann. Men lè n tande kont de tout sa yo la police ki la ki pou ta eseye pwoteje ak sèvi leta ta dwe pran de dispozisyon ou konprann pou enpoze l entènasyonal la menm ki ap fè n pwomès Pou repete kad kap toune an won ebyen popilasyon gen 2 chwa wi se swa li kwaze bral epi lap tann lanmòl grenn pa grenn oubyen tou yo fon pote boure yo di pa gen pwoblèm sal fèl fè nou konnen ka gen domaj kolateral ka gen nan nou k mouri men omwen nap bay bandi yo on leson pou listwa kounya la. Nou ta ka poze kesyon, antre 24 avril e 24 me sa a, ki se peryòd sur lakèl cad li menm etann travay li a, ki konsta ke n fè? Ebyen, selon cad, ki reprann tou de pozisyon oubyen de zanaliz oubyen de zopinyon si w vle ke lòt moun ki relativman avize nan sosyete a te gentan genyen, genyen twa konsta. Premye konsta Grégory Lubin li di Alexandre, kantite ka Kidnaping yo yo redui konsiderableman. Tande byen wi. Nan peryòd mwa sa ki gen mouvman Bwa Kale a, le premye konsta sè ke kantite ka danlèvman yo, yo redui. E kòman yo fè wè yo redui? Se konparativman o mwa presedan. Les chiffres sont là, se chif kap pale. Dezyèm konsta, Lydie Alexandre, Gregory Lubin, Reginald Robelson, kantite moun ki abityèlman konn mouri sou yon peryòd on mwa nan peyi a, Li redui tou sa n rele asasina a. Twazyèm konsta ki dòdre ekonomik, sou menm peryòd sa a, san pa genyen enjeksyon brh, san pa genyen ogmantasyon ekspòtasyon yo, si w vle, san peyi a pa byen mache ekonomikman, pa pote l byen ekonomikman, pandan antrepriz ap fèmen pòt yo, pandan pa gen kouran, pa genyen mwayen pou yon seri de antrepriz kenbe, pandan gen de antrepriz ki oblije fèmen paske bandi ap mande yo touche lajan chak samdi oubyen chak mwa, chak kenzèn si w vle dèfwa, pandan gen de moun k ap redui nan kantite anplwaye yo. Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, c'est que dola a li konnen yon bès konsiderab tou pandan menm peryòd sa a. E l kontinye ap chute. E l kontinye ap bese.
Si n tenu kont de to brh bay jeneralman chak maten yo, dola a pase de pli de 150 goud jodi a a 140 goud. Pa plus tard que hier li te 140.49.
Nou ta ka poze de kesyon. Kòm nou menm nou pa de konesè, kòm nou menm nou pa de ekspè nan seri de domèn, men kòm se jounalis nou ye, nou se de obsèvatè, nou ka poze kesyon pou nou chache konprann ki sa k pase. Ann pran pa egzanp e ka kidnapping yo ki jodi a la konparativman a mwa presedan yo konnen on bès. Tande byen wi zanmi oditè, de 70 pwen 55 pousan. Si w pran asasina, kantite moun ki t ap mouri yo, pandan peryòd sa, 24 avril, 24 me, ou konpare l a mwa mas la, li di, se 43 asasina kont 146 pou le mwa davril, swa premye ou 23 avril, e 86 pou le mwa de mas. M pa konn si w konprann. Ki vin fè ke. gon bès de 50 pwen 58 pousan selon Card. Nou ta ka poze de kestyon. Ap banm yon ti mòp li di. Nou ta ka poze de kestyon. Eske genyen yon kèlkonk rapò ant bès sa nou konstate o nivo de ka danlèvman, o nivo de asasina, o nivo de dola kap bese a? Èske ta ka genyen yon kèlkonk rapò ant sa yo avèk Bwa Kale a? Men entelijaman ann poze de lòt kestyon. Poukisa gen mwens ka anlèvman? CRO di l. ki se sant de ransègneman an, parapò avèk kantite de signalman yo konn resevwa nan yon jounen pou di men kiyès yo kidnape, men kibò kidnaping nan fèt, swa pwòch moun nan oubyen de moun ki wè, chif la bese. Nou menm nou fè konsta, a lòy nu, sa k fè sa? Èske se bandi yo ki pran yon sètèn konfyan, ee, konsyans, padon? Ki di tèt yo Gregory ye monchè nou fè twòp kidnaping al fon poze pou peryòd sa èske se bandi yo ki deside sa nou pa kwè nèg yo gen tout santiman sa tout lanmou sa pou pèp la èske se lapolis ki tèlman ap byen travay lapolis ki tèlman ap miltipliye operasyon ki fè ke bandi yo. Yo kanpe nan kan yo, yo pa soti, oubyen lapolis tèlman pran de mezi enpòtant ki vin fè ke bandi yo jwenn bout teren, yo pa kontinye al fè kidnaping? Èske se sa? Èske se lapolis ki tèlman efikas dènye jou sa yo ki fè bandi yo, yo kanpe nan 5 mèt 50 yo? Èske se sa? Nou pa kwè non plis. Nou pa kwè.